Mèsi avè tout tout tout nouvo abònem yo byen byen byen veni sou chanèl la guys e mèsi avè ou menm ki toujou la avèm ki toujou kòmante ki toujou like ki toujou share depi o kòmansman on gran gran mèsi guys e byen veni avè tout nouvo abònem yo nou wèm pa poste kèk jou se pa fòt mwen guys so videyo m pote pou nou jodi a guys son videyo kap baze sou Aïcha E konsa tou li kapab ede anpil anpil anpil jèn manman menm jan ansanm avèk mwen, li kapab ede anpil manman tou, se pa sèlman jèn manman yo li kapab ede, li kapab ede anpil anpil lòt moun. So guys, videyo m pote pou nou an, kisa l ye ke anpil erè mwen fè pandan Aïcha te bebe, kòm nou konnen se premye pitit mwen epi mwen pat gen esperyans deja, sa se premye pitit mwen epi tou. Epi tou erè a soti bò kote doktè yo tou. Non san sa fè mwen kapab di sa. Paske. Ok banm pati pou videyo a guys yeah. Gen anpil moun ki toujou ap dim pou fè Aïcha pale pou yo. Yo wè Aïcha pa janm pale. So mwen te on ti jan kenbe sa on ti jan sekrè. Mwen pat ko vle lage sa guys. Mwen pat ko vle lage sa. Sak pase se pou de rezon pèsonèl ki fè mwen pat ko lagel so m te di apre menm si m pa lagel menm tan pou m te lagel la map lagel kanmenm pou m pataje ansanm avèk nou gen anpil moun tou ki kapab pran sa kòm yon leson sa gen dwa pa rive yon lòt moun so. Map gade Aïcha atè a. Som di banm pataje video sa ansanm avèk nou. Som swete nou gade video a depi nan komansman. E si ou vin sou chanèl la pou premye fwa tanpri abòne kite yon komantè mwen si son moun ki voye ou. Di son moun ki voye ou like. Pa bliye di son moun ki voye ou map apresye sa. E lè ou fin abòne avèk chanèl la envite yon zanmi ou yon fanmi ou abòne avèk chanèl la map apresye sa. M swete ou gade video a nan fen. Ok guys se pou rezon sa mwen te di ke mwen pap poste Aïcha nan chanèl la mwen pral chanje non chanèl la se pou rezon sa mwen te di mwen tap chanje non chanèl la ok pou anpil moun ki sou chanèl la lontan nou kapab konnen Aïcha vin sou fèk sot gen 3 zan mwa ki sot mwa septanm nan la ki sot pase a Aïcha sot gen 3 zan. So pou anpil nan nou tou kap swiv mwen lontan M kwè m te konn di Aïcha te gen enfeksyon bagay sa yo Li te gen enfeksyon nan zòrèy li Enben enfeksyon nan zòrèy la te vin kite yon efè pou li Li pat ka pale Ya li gen pwoblèm pale Li pat ka pale Men depi lè li te gen 18 mwa Aïcha!

M kwè Aïcha gen problème pale li dim oh li bonè toujou li bonè li bonè toujou min m wè moun sa yo se pa sa ki entèrese yo se lajan ki entèrese yo. Kounye a li dim konsa oh li bonè li bonè toujou lap chante. Yes ok li bonè li bonè li bonè toujou kounye a map di ben ok Enben 1 nan 18 mwa te pase 1 nan wi 2 zan Aïcha pako janm ka di ni manman ni papa Kounye a lèm di doktè a sa ankò epi li voye Aïcha al fon tès Lè Aïcha al fè tès la Rezilta tès lan bay. Li voye l al fè yon tès zòrèy avan wi. Li voye l al fè yon tès zòrèy. E tout jounen lè timoun nan vin kay doktè, yo gade zòrèy li pou yo wè si li pa gen anyen. Epi, lè yo al fè tès zòrèy la, yo wè li gen yon enfeksyon nan zòrèy. Mezanmi! Enfeksyon an tou ka anpeche li tande, sa ka vin koz li pa pale. So lè nou gen timoun yo tou fò nou ap gade zòrèy yo detanzantan. Se apre map vin limen ti flach nan zòrèy li map gade map wè ke li gen pwoblèm nan zòrèy tou. Mwen wè li gen pwoblèm nan zòrèy tou kounye a. Epi yo wè li gen enfeksyon nan zòrèy. Apre sa yo voye l fè yon tès. Yon tès kòmsi pou yo wè pwoblèm pale. Eske sa ki koz pwoblèm pale a tou. Epi lè yo fè tès la pou li yo wè li.

Pou nou bay desa wi te dwe gentan wè jès sa nan li paske li te konn li konn ap jwe pou kont li m konn di non se paske li pa gen lòt timoun pou jwe ki fè li konsa epoutan sa se sin yn abtizanm nan li ye kòmsi li di abdontis abtizanm kounya m di non m pa konnen e paske e li menm sèlman li leve pou kont li an ki koz sa fè l konsa. Epi m di ok, lè yo ban m rezilta a mezanmi guys m tèlman kriye m kriye m kriye. Yes kounye a m tonbe kriye m di non Bondye se pa sa m te vle se pa sa m te espere.

Men yo pa konn di je zorey bouch bouch yo pa konn di zye nen bouch zorey la yo pa konn di sa men se sa ki di tèt epou jenou sote la se li menm nou tap chante la yes kounye a lè yo vin dekouvri ke li fè sa men ti moun sa yo vrèman vrèman entèlijan yo entèlijan anpil anpil anpil anpil men sèlman pwoblèm te gen lè yo rele non li pa Okipe w lè w rele l. Lè w pale avè l, li pa tande w, li pa okipe w. Sèlman menm sèlman li tande. Apre sa, li pa tande prèske lòt moun. Li pa vle di babay. Li pa ka di anyen. Men yo vrèman vrèman entèlijan. Li aprann bay nan ti vi yo anpil anpil. Wi, li aprann bay nan ti vi yo. Tankou m gen dwa pou yon liv la. M gen dwa pou yon liv la epi l di read the book. Men si w di pou l repete yon bagay, li pa ap repete l. Li just repete pou kont li, li aprann pou kont li. Kounye a, sa yo te vin fè apre sa, yo te vin ba li moun ki pou vin fè. Yo te vin ba li moun ki te pou vin fè terapi ansanm avèk li lakay. Moun yo te konn vini 5 fwa pa semèn. Yes, yo te gen yon speech. Speech la ta vle di yon moun k ap vin ede l pale. Apre sa, li te gen yon lòt moun ankò ki t ap ede l, ki te ka montre l koulè, ki te ka montre l lòt bagay yo. Sa te vrèman, vrèman ede li tou.

Yes li ka konte li konnen tout koulè yo li konte bout kazen li konnen tout koulè yo yeah epi yo bali moun ki pou vin lakay li kounya li moun yo te konn ale nan lekòl li te ye a apre sa lè lekòl la vin fèmen moun yo vin ale lakay epi kou l gen 3 zan yo kanpe pwogram nan. Kounya li pwale nan yon lòt lekòl espesyal pou li. Si gon moun ki gen timoun konsa nou pa bezwen dekouraje, yap gen pwogram pou sa, se jis pale avè moun pou nou ka konnen kisa pou nou fè, ki demach pou nou fè, epi sa ap ede timoun yo. Men pwogram li pwale la ap vrèman ede l paske gen anpil lòt timoun ki ale ladan l, yo pale nòmalman. Yo pale nòmalman kounye a sou. Men li menm li kòmanse fè efò tou. Yes, se konsa guys. So, si w rive videyo a la, mwen di w yon gran mèsi. E mèsi dèske w pran tan w pou gade videyo a. Mèsi dèske w pran tan w pou gade videyo sa. E pa bliye si w sou chanèl la pou premye fwa, abòne. Kite yon kòmantè mwen si se w moun ki voye yo di se yon moun ki voye yo map apresye sa kiss. Ki sa ja. Humm kiss manmi humm li pouse m kiss manmi yeah si se yon moun ki voye yo di se yon moun ki voye yo map apresye sa so nan pran yon ankò yon lòt di.